M fè ti video sa a m pap twò rete men m jistifye li enpòtan pou m pote kak grenn bagay sa yo pou nou, nou menm kap viv an Ayiti e pataje video sa a pou tout otorite ayisyen yo kapab wè video sa a e kapab konprann li tou. Paske lè map gade nan tou le nan tou lè peyi di mond nap gade de kak grenn bagay sa yo yo vrèman priyorite lè nap gade dlo, nap gade elektrisite epi nap gade. e limyè de sikilasyon epi nap gade kamera de siveyans tout 4 grenn bagay sa yo m pral ban nou esplikasyon yo e m pral ban nou ki wòl yo jwe e m pral fè nou konprann kòman yo antre kòb nan kès leta nou gen dlo dlo tout moun konnen se lavi li ye yon peyi gen pwoblèm dlo se peyi ki soudevlope lè nap gade dlo Dlo pa ta sipoze yon big deal pou moun pa ka jwenn nan yon peyi pou bwè, pou bwè nòmalman. N ap gade dlo a nan peyi serye, ou itilize l pou lave, pou lave rad, pou fè tout sa ou gen bezwen, ebyen atravè de sa leta li menm li gen yon fòtin li antre paske li li ba w dlo, li fè w peye l. Ok. Paske gen peyi dan le mond ki ap antre konbyen milyon dola pa mwa, men nou menm an Ayiti konbyen nou antre? Eske nou ka di leta ta antre yon 10 mil dola, yon egzanp, yon 10 mil dola pou bil, pou bil dlo sèlman? Non! Tout sa yo se dè richès gaspiye. Ok, nou kite dlo a la, nou prale nan elektrisite. Nou pa gen elektrisite. Nou oblije pa ka peye elektrisite. Men eske si te gen elektrisite 24 sou 24, eske moun pa tap peye kouran? Wi yo tap peye kouran. Lè konsa, kès leta tap anrichi. E si te gen kouran tou, gen anpil bagay ki fèt an Ayiti yo pa tap fèt. Paske otomatikman gen kouran. Moun nan li menm lap chèche yon aktivite ke l fè swa sou entènèt la, paske entènèt la li menm li pèmèt ou elabore e komès ou, men gen anpil bagay si w pa gen kouran ke ou pap ka fè, si w pa gen kouran pa gen wifi kap mache, si w pa gen kouran anpil bagay pap ka fèt. Se pou m montre nou. Koman leta an ayiti e gaspiye peyi a e se si yo paka antre kob peyi a ap toujou rete nan mizè. Nou prale e sou limyè e limyè de sikilasyon. Limyè de sikilasyon an ki sal fè? Limyè de sikilasyon an li menm se vi moun li pwoteje. Lè m di l pwoteje vi moun nan, koman l pwoteje vi moun? M panse tout chofè yo, tout chofè, pèpòt ou pa chofè wap. Wap konnen sa. Pase e limyè e wouj lan li di w kanpe. Limyè vèr lan li di w deplase. E limyè jòn nan li ban w avètisman ke li pra e li ban w avètisman ke limyè wouj lan pral deklannche. Lè w kòm si lè w wè avètisman sa pou gentan konnen ki sa k pral fèt. Ok. Lè nou genyen limyè sa yo. Alò map pale e de. Peyi kap fonksyone. Alò mwen menm pèsonèlman m pa kwè Ayiti gen 4 limyè sa yo. Sensèman map di sa, m pa kwè Ayiti gen 4 limyè sa yo. Kòm mwen menm jan m soti Dèlma, Dèlma 32, m kwè devan Delimat la te gen youn. Apresa m pa konn kote k gen ankò. E. Lè nap gade nimewo 4 la, nimewo 4 la se kamera de siveyans. Wè kelke swa jan yon chofè boulon limyè wouj, ou pa bezwen, ou pa bezwen wè polis. Map pale de peyi serye. Ou pa bezwen wè polis, ou deja pran tikè. Ok, ou deja pran tikè. Wè, 5 kamera sa yo ki la, yo la yap siyone tout zòn nan. Tout zòn nan kote. On chofè boulon limyè wouj oubyen li fon lòt dezòd, ebyen se konsa w rete apre on 2 jou 3 jou ou jwenn yo voye tikè a pou ou. Tout bagay sa yo, se pou montre nou kòman leta si l ap travay leta ka antre kòb. E se si vi moun ap plis pwoteje. Pafwa, pafwa on nèg gen dwa fon zak an Ayiti. Li fè nenpòt zak, men pa gen kamera de siveyans ki pou ki pou wè kiyès ki fè zak la. Anpil nan nou viktim konsa. M panse grenn nimewo 4 la, si te gen kamera de siveyans an Ayiti nan tout lari yo, men pou gen kamera sa yo fòk gen elektrisite. Si te gen kamera de siveyans, anpil moun ki mouri yo t ap jwenn jistis. Alò, nou jije li enpòtan ke nou konprann videyo sa, ke nou pataje l si nou retwouve li enpòtan. 4 grenn bagay sa yo mwen pote toujou. M pral pote de videyo kote ki kapab ede Ayiti avanse. Paske peyi a pa ka ret konsa. Fòk gen moun ki pale pou li. Fòk gen moun ki eklèsi kèk bagay. Mwen panse otorite yo yo va aji. Yo wè kòmantè ya fonksyone nòmalman m panse sa yo fòk yo kapab li lè li tan pou yo kapab rezoud li lè li tan pou yo kapab yon reyalite li lè li tan pou nou pou nou sispann viktim paske nou vwayaje nou wè kijan peyi fonksyone. Alòske 4 bagay sa yo se bagay ki primòdyal pou yon peyi. Alò si nou vle peyi yo, peyi a avanse vrèman, 4 bagay sa yo, wè ki jan nou ka, nou ka, nou ka enstale yo grenn pa grenn, grenn pa grenn, epi konsa n ap wè n ap gen yon peyi. Se te frè nou Wilnes Mirout.